Gwo mache prese, anpil pale anpil nan peyi Dayiti, Moïse Jean Charles chavire peyi Dayiti avèk yon rankont ke l te genyen avèk plizyè òganizasyon nan caricom lan, ebyen Moïse Jean Charles mete Alix Didier Fils-Aimé nan ti soulye jwè brezilyen ki se Neymar Junior Ebyen kwense le mond li bay yon epzanp ke fè tout moun sezi nan mond lan kote ke Neymar Junior ebyen depoze 250 mil dola ameriken pou peyi Venezyela pou kapab pran swen moun ki fwape nan tranbleman de tè a, nou pral baw detay paske anpil moun pat espere di mwens pat panse ke Neymar Junior te kapab fè yon travay konsa, te kapab gen yon kè konsa, ebyen nou pral fon ti pale de jwè brezilyen an ki se Neymar Junior ki ofri, ouzmwens ki fè kado 250 mil dola ameriken pou gouvènman peyi Venezyela a, anbyen ann ale dirèkteman nan peyi Larisi pou nou kapab ba w detay, apre sa nap retounen nan peyi Dayiti pou nou kapab ba w detay sa k gen pou wè avèk Ostenn Codio ke asasen yo te asasine a, ebyen nou pa ka kanpe, bourik chaje pa kanpe, nou prale dirèkteman nan peyi Iran pou nou kapab ba w esplikasyon, e nan peyi Ikrèn, paske lè w nap pale avèk ou la a, ebyen lame ris la mete kapital Ikrèn Tou de nwa eske ou tande bzanmanm tou de nwa se lafimen kap moute nan peyi ikrèn pi presizeman nan kyèv nan kapital la kote ke ebyen plis ke 70 dwon ris gentan fwape kapital la se kyèv plizyè moun arive blese plizyè moun tou arive bwè dlo bouch yo nan kapital la ki se kyèv vlodimi zelensky menm rele anmwe li mande loksidan an pou kapab fè aparisyon l, kanpe avè l paske espesyalman pou Emanyèl Makron ki te deklare li di li pa yon entemedyè nan sa k ap pase nan peyi Ikrèn nan men okontrè li menm li nan batay avèk peyi Larisi pou yon fwap konsa ke lame ris la fè sou li la nan sware a la ebyen li pa ka kanpe ankò li pa ka reziste li mande loksidan an potel sekou pote le bwa pou li paske ebyen ikrèn ebyen antrave nan moman nap pale avèk ou la ebyen kapital ikrèn nan vle tonbe anba men Vladimir Poutine Vladimir Poutine ebyen ki te pran 2 fwap nan men peyi ikrèn ebyen li di sèt Abraham di sèt ase li di li pap kanpe yap fwape kapital la nap raple w lontan Vladimir Poutine te konn ap fwape plizyè vil men kounya se pa vil lap fwape men se kapital ikrèn nan ke Vladimir Poutine anvizaje pran nan men Ikrenyen yo bagay la anpil nou mandew plase like ou mete kòmantèw la siw poko te fè sa yon fason kapab ede grand medya sa avanse pou pi douvan nou prale dirèk teman nan deklarasyon Moïse Jean Charles la kite chita pale avèk yon pakèt òganizasyon e sa gen pou wè avèk caricom Moïse Jean Charles chavire peyi dayiti kote ke li deplimen Alix Didier Fils-Aimé gen tout chans pou Moïse Jean Charles kapab dirije yon tranzisyon nan peyi Dayiti bagay yo anpil ebyen nou gen bagay pou kapab tande e sak gen pou wè tou avèk e lanmò Ostèn Codio gen anpil detay gen anpil vòs kap pran lari la yonn nan kòmandan ki te nan do ebyen Ostèn Codio ebyen nan moman ap pale avèk ou la Yap chachel kon chen fou yo poko ka wè kotel kel kache men nou gen plizyè ti ekstrè ke ou pral tande la de deklarasyon Osten Codio e menm kòmandan an tout te dèyè do Osten Codio ki te fè yon sòti krab ou pral tande ansanm se ansanm de analiz sa yo ke nou pral fè ansanm avèk ou maten an e deklarasyon Moïse Jean Charles ebyen k kapab pran tèt tranzisyon an nan peyi Dayiti paske l gentan chita pale avèk anpil pati politik e li deplimen Alix Didier Fils-Aimé ki di k pap regle anyen nan peyi Dayiti, k pa gen yon akò avèk menm popilasyon e ki livre peyi Dayiti bay Erik Prince Bagay yo anpil nan peyi dayiti nou pap fè anpil pale nou envite w kounya la rale ti chèz ba w chita e prete m zòrèy ou prete m atansyon w ann ale dirèkteman sou lèbi pou n kapab eksplike w kòman sitiyasyon an ye nan peyi dayiti.
Lapolis Nasyonal Dayiti sou wout fè yon gwo kout filè nan Wanament nan sa ki gen pou wè avèk dosye asasina kòmandan Kodio. Enben gen yon ajan bsap ke anpil nan nou konn vizaj li ke m pral mete l la pou nou Nou pral tande misye tou. Enben, sitwayen sa a genyen yon voice ke l genyen ki pran lari la a, ta sanble se gwoup bsap yo vre ki asasine kòmandan Kodio. Enben, sitwayen sa a kote m ap pale avè w la, se pete l ap pete kouri tout kote nan Wanament, lapolis ap chèche l, anpil patizan, senpatizan kòmandan Kodio, moun ki te renmen Kodio ap chèche misye nan Wanament kote m ap pale avè w la. Misye nan kouri. An nou tande odyo a tou dabò paske Gen plizyè lòt ti ekstrè videyo avèk odyo ke m pral pase. Men genyen tou pastè Moïse ki vin sou kanal la jodi a, ki vin bay yon konferans de près e an plis de sa li al vizite madanm Kodio e l ale nan egzakteman kote ke yo te asasine kòmandan Kodio a kote l te chita menm. Nou pral montre w sa yo talè konsa nan emisyon an. Rete la. Men tou dabò ann tande odyo sa paske se li k ap bay anpil pwoblèm nan la wi a la tande sa. Video sa sou mesay Top Leo a. Pa gen nèg parèy nèg kap anyn nan prizon pa gen nèg yap arete menm tout nèg dwe lib e libè a pou rejwenn direktè a pou tout bagay fèt nèt kèlkeswa moun li ye a. Pa gen moun menm direktè a ap arete direktè a pa gen moun pou arete sèke ou te bezwen fon travay travay la fèt ou fini pa gen moun kap arete Top. Nou te bezwen fè yon travay, travay la fèt ou fini. Ann tande. Leo, Ann di gwo koze la pete. Ann di bagay la pa nan koz arestasyon. Pa gen bagay konsa pyès. Moun menm direktè a ap arete. Direktè a pa gen moun pou arete. Sèke ou te bezwen fè yon travay, travay la fèt ou fini. Ann. Vwala.
Ou te bezwen fè yon travay, travay la fèt ou fini. Mentnan, ann al chèche wè misye byen. Paske misye se nan ekip julmist lan misye ye an al gade. Se pou bsap kem konnenl tout sitou anndan. Ok men toro kap pale a men li toro sa e e men e alò kijan m ka fè nou wèl la byen e kijan m ka fè nou wèl byen wèl la byen men ti granmoun sa ti granmoun sa nou wè ki ki dèyè solda sa ki naturèlman a goch alò nan a goch e jilmis lan o sòlda ki avèk zam nan epi ti granmoun ki avèk 2 men nan pòch la ok gadel byen se ti granmoun sa ki gen voice ki pran lari ke enben gen yon gwo kout m kapab di kout filè ki sou wout fèt nan wanament la pou yo ta pran misye paske ta sanble misye se te nan kòmando ki tal touye kòmandan kodio a gen yon ajan besap tou jodi an ki paka kenbe dlo nan zye ki tap pale e sou kanal la jodi a misye ap eksplike E kijan yo touye kòmandan Kodio a? Nou pral tande talè konsa. Gen anpil koze wi. Pataje pou nou non. E pandan ke nap ekri Jistis pou kòmandan Kodio ok. An nou tande voice la ankò pou nou tounen. Sa sou mesay Top Leo a. Pa gen nèg parèy nèg kap ray nan prizon. Pa gen nèg yap arete menm. Tout nèg dwe lib e libè a pou rejwenn direktè a pou tout bagay fèt nèt kèlkeswa moun li ye a. Ay moun menm direktè a ap arete direktè pa gen moun pou arete sèke ou te bezwen fon travay travay la fèt ou fini ay moun kap arete met top leo an di gwo koze lap pete an di bagay pa nan koz arestasyon pa gen bagay konsa pyès ay moun menm direktè a ap arete direktè pa gen moun pou arete sèke ou te bezwen fon travay travay la fèt ou fini ay moun kap arete met top leo. Dakò dakò dakò pa gen moun kap arete alò ee. Bon, sa ke n kapab di w, nan kòmanndo a, sa ke nou gen ki vin jwenn nou la jodi an, jodi an ki se premye jwen, e al pwen sa menm di premye jwen, premye jiyè mezanmi, premye jiyè, prese m prese wi, e premye jiyè 2026, e men sa ki vin jwenn nou jodi a la, se plizyè odyo paske gen de prèv ki kòmanse parèt nan lari a la a. Gon kout filè ki sou wout fèt nan Wanament la a jodi an, jodi an ki se premye jwen, premye jiyè a padon, pou yo arete plizyè ajan bsap. E ti granmoun sa a ke n ap gade sou ekran natirèlman, se youn nan moun ke lapolis ap chèche l nan, ap chèche l kou chen fou nan moman ke n ap pale la a. E tout nèg ki te sou gwoup whatsapp sa ke misye lage voice la,

Talè, talè, talè. Bagay yo kòmanse vini. M poko janm sezi nan vi m konsa. An nou tande odyo a ankò yn fwa. Odyo sa sou mesay Top Leo a. Pa gen nèg parèy nèg kap nan prizon pa gen nèg yap arete menm. Tout nèg dwe lib e libè a pou rejwenn direktè a pou tout bagay fèt nèt kèlkeswa moun li ye a. Pa gen moun menm direktè a ap arete. Direktè a pa gen moun pou arete. Sèke ou te bezwen fè yon travay, travay la fèt ou fini. Pa gen moun kap arete Top Leo. Ann di gwo koze la pete. Ann di bagay pa nan koz arestasyon. Pa gen bagay. Vwala.
Enben, apre deklarasyon responsab ANAP la te fè, gen anpil ajan bsap ki santi ke yo panike. Lapolis nasyonal nan depatman Nòdès peyi a, nan Wanament santi ke yo anbarase paske gen de non polisye k ap site nan krim sa tou. Paske pa bliye, gwoup bsap lan yo gen menm patwon avèk gwoup polisye enben jisteman ki enplike nan zak la. Ki se anpil koze k ap pale atè a nan Wanament la. Se vreman anpil koze k ap pale atè a. Paske gen de moun ki estime ke se twòp atò. Twòp krim fèt nan Wanament. Pou dosye kanal sa twòp moun ap mouri. Fòk gon batay ki definitivman ki pou fèt. Si nèg yo se touye y ap touye tout moun nan Wanament pou yo konnen pou moun konnen. Pou sa de pou moun kanpe yo touye l. Enben jan m wè a la a, gon ti lòsyè sou wout la pou bay, paske jan n te di li, pa gen posibilite, ok, e, ok, e. Talè, gwo bagay ki vin jwenn mwen la, sa se blag, nou pral eseye wè sa talè. Alix Didier Fils-Aimé ta siyen yon dekrè la pou l ta bay fanmi l, tèt li avèk fanmi l, yon paspò diplomatik a vi. Ti vòlò! Talè n a pral wè sa. Talè, kite m nan kondyon an toujou, paske sa e blag li ye. Talè, eeyy! Mwen poko janm sezi nan vi m konsa. Yon peyi tèlman gen vòlò ladan l. Men m di nou sa trè byen, Fils-Aimé konnen se vòlò l ap vòlò la. Li konnen l ap vòlò san kanpe. Li konnen lap piye peyi a san kanpe. Men, Fils Aimé Gala konnen li pral alèz. Fils Aimé banm di w byen, wè lontan nèg yo te konn vòlò epi al kache yon kote. Men wè ou menm, tonnè kraze m gason m wap peye tout sa w fè nan peyi sa. Bann ti vòlò kote nou ye? Bann chyen sal, vakabon, bann kriminèl kote. Nap vòlò kòb peyi a pou nal sere aletranje epi n panse nou pral alèz. Ret la pou n wè si nap alèz. Nap konnen bann delenkan, bann malveyan, bann kriminèl patante, bann nèg sal. Ou bay ou bay pas bay fanmiw paspò diplomatik a vi. Talè talè banm pran Kaly avan avan nal pi lwen Kaly kòman ou ye. Monchè nou anfòm nou anfòm enfòmasyon sa ke ou genyen an genlè nou tonbe sou li an menm tan ou menm se ri m ri jan w ri an Paske nap di nap salye piblik enfo Bertho a nou t antre a fon nou bliye ke n pa salye yo se tap pi gwo erè ke n tap fè nou salye nou Bertho fize men panse ke li se wa de la tè fize men nonmen tèt li yon fason fize men pa panse l wa sèlman non fize men se yo te rele apre Dye genlè se apre Dye a se fize men wi non sèlman lap bay tèt li avèk fanmi l paspò diplomatik paspò diplomatik avi lap bay tout minis li yo li wi ehe li solidarize l avèk vòlò yo fanmi yo wi pandan popilasyon pa konn fanmi youn non fòk gade de seri de istwa ou konn sak fè sa se fason pou yo pete kou yal nan peyi byen lwen wi mpa konn si w konprann non pou yal kache byen lwen wi ayayay
mwen ta renmen popilasyon an poze tèt yo kesyon sa. Se kiyès ki mete Fils-Aimé la? Men lajan yo. Klas politik la ki mete l la. Apwobasyon popilè la. Patizan klas politik la pou yo pou yo fout anflame. Paske se yo ki mete yo la. Se kòb ke yo touche pou yo mete Fils-Aimé la. Enben lajan l, li konnen ke se se envestisman l fè, enben kounye a l ap pran tout avantaj li, tout sa l bezwen. Se patizan se, se kankannen pou yo kankannen klas politik sa patizan. Se pa Fils-Aimé pou nou wè non bonè. Lè peyi a nan lòd demokratik Bertho, lè yon prezidan ki eli pa le pèp. Ou pral tande pwoblèm.
Se sèlman Prezidan an wi ki gen paspò diplomatik a vi. Ou depite ou senatè ou genyenl pandan peryòd mandaw la. Kou mandaw la fini ou pèdil. Men kounye a ou nèg ki nan tranzisyon k achte w pòs premye minis, l achte primati, Kounya Bertho lap siyen dekrè pasi pala ebyen lè vin gen prezidan yo pap rezilye tout tenten sa yo rezilye kontra anile tout dekrè sa yo ebyen peyi a pa dekrè lap dirije sèlman nou pa gen konstitisyon ke nou pral antame menm lè sa nou genyen 1987 sa la li pa bon men Fò peyi sa gon dote don bon konstitisyon ki alangad Bertho tout revandikasyon popilè la dyaspora ayisyèn tout ayisyen otantik an jeneral. Men lè sa Bertho y ap anile tout tete fizeme yon moun pa pa bezwen enkyete de grimas fizeme y ap fè la. Yo pa bezwen fè kòlè pou bay misye. Yon nèg nan Petyonvil la k ap fimen krak li, li chita sou doum gaz li l ap bre kòb li l ap fimen sigarèt li. Kite fizeme, kite fizeme Bertho. Li pa twò lontan bèto paske pa nenpòt mwayen fò eleksyon òganize nan peyi sa. Kite yo non kite yo gasonm pap bon manti. Tò ou ta fò eleksyon òganize nan peyi sa nap swiv yo bèto. Bèto nòmalman ann bay dosye kodio a plis enpòtans paske fizeme avèk asasen a. Nap tounen sou li nap tounen sou li nap tounen sou fizeme a. Nèg bèto dwe panse peyi sa se pou manman yo ak papa yo se toma ke yo siyen ayiti genlè se bèl menm ayiti pa manmanm mwen menm.
E pitit deyò nou ye. Bèto anverite bèto bèto anverite mwen menm mwen toujou di sa Wè inosan Bertho. Map swiv sa nan lamò Jovenel Moise. Bertho gen de fwa ou pa al chèche top epi verite ap tabli. Kòm nou gon jistis ki an feblès se sak fè ou wè gen kesyon sou pwosè nan lamò Jovenel Moise toujou. Se yon dosye ki te sipoze klo lontan sa, tout asasen ni dirèk ni endirèkteman te sipoze nan prizon. Kòm etan done se similat k ap fè Ayiti men toutotan ke y ap fè similat Bèto se toutotan ke chak grenn ap moute toujou. Jodi a la a, apa madanm nan te pwopòze li mouri kounye a li byen vivan, jij la mande pou li. Se prèske menm kad figi lan Bèto avèk dosye Kodjo a. Gade de vwa ayisyen ap pran lari. E Bertho nan wanament Bertho tout verite a nan la rue. Vite nan la rue atè a wi atè a wi. An gad yon ti granmoun Bertho mezanmi gade apa nou pèdi tout sa te genyen kòm moralite nan peyi men lè map gade ti granmoun sa tou eske ti granmoun sa ka militè paske m wèl paka pran yon tap ou wè se ti granmoun sa ke non l ap site kòm asasen e non l kap site kòm asasen nan moman nap pale la patizan e li son moun ki eksperimante nan fè krim wi
ou ka konprann se yon bagay ki grav kap pase la wi. Vwala.
Pou yon ti granmoun, lè m ap gade ekspresyon kòporèl ti granmoun nan, mwen wè l ta papa Codio. Pou ta nan laj sa a, w ap konplote pou al touye yon jèn gason ki ta pitit ou, men sa plis ke kriminèl. Yon ti granmoun konsa ta sipoze pran sò ki pi grav ke tout lòt moun ke yo pran yo. E l pa konnen non, ou konn sa k pi grav la? Telefòn nan men l, l ap lage odyo wi, nou fin fè l, nou fin fè l, pa gen moun k ap arete. Wi, tèlman Sa vle di nou, nou dep, si yon travay ki te gen pou l fèt, li fèt. Li fèt, se fini. Ooh mesye yon pèsonaj. Lontan moun sa yo se te konn egzanp pou sosyete a. Kounye a se moun sa yo k ap patisipe nan kriminèl, nan kriminalite nan yon peyi. Bertho Cagrave. Men sèl, sèl sa nou su e sèten Bertho, kèlkeswa e. Neglijans ki ka gen nan sistèm jidisyè nou an koz yo ap jwenn jistis. Non, li se yon obligasyon ke l ye e wout ke m wè l pran an, li pa gen posibilite pou l pa jwenn jistis paske brother bagay la plis ke grav. Yon moun pa ka kòmsi m ta di w nou deside, e ou konn sa k pase se pou degouden, se pou degouden sa k ap pale atè atè a yo di w genyen yo bay 100 mil goud, genyen yo bay 200 mil goud, genyen yo bay 300 mil goud, genyen yo gen chèf yo bay 10 mil dola meriken e sof ke se yon pwojè l ye. Pwojè a se sou kanal la, paske kanal la natirèlman fò l kraze pou ke yo kapab klotire espas lan, epi swadizan yo pral fè lopital, swadizan ok, se ba kolonè yo bezwen l, men ajan bsap sa yo, ti granmoun sa epi ki genyen gwoup jilmis la nan tèt li, mesye yo dakò deja, mesye yo touche, e gen de lòt nèg ki jisteman k ap fè rantre sòti lòtbò fwontyè lan, ki se ayisyen, Enben, natirèlman yo menm se yo ki gen gwo kòb la, yo ki gen pwojè a. Yo di kèlkeswa jan sa ye, pwojè sa l ap reyalize. Alò, l ap reyalize kanmenm paske lajan yo pa pèdi kòb yo. Enben, e sa k fè ke wè nèg yo rive nan yon nivo, yo wè se sèl Kodio avèk twoup li an ke yo pa ka negosye ansanm avè l, enben yo asasine kòmandan Kodio nan Wanament. Mentnan, genyen plizyè vòys k ap pran lari a, genyen yon lòt jèn gason ki pale la a. Ann al tande l toudabò paske misye se yon lòt. Ajan ki konn dèyè bodyo, kodyo pardon, ya misye fè yon deklarasyon la sou kanal la. Ann al tande l tou dabò, paske gen anpil koze k ap pale, gen anpil koze k ap pale wi.
Apre n a fana li. Ann tande l la. E menm dizè a, yon bakòp, yon bakòp chaje eleman ladan l, de gwo zam loudman ame, ebyen, trible.

Se byen sa fòs ki gen antre kòdonatè lan avèk chèf operasyon an, yo pwofite okazyon sa pou yo detwi lavi a jèn gason an ki plen avni devan l, ki kite fanmi l, ki kite tout moun li te fye. E menm nou menm antan ke ajan Bsap, nou pèdi prèske 80 pousan nan Bsap sitou nan depatman Nòdwès. Sa son krim. kont limanite. Se wap kriye kòm yon blan, se wap kriye. Yon foto gason konsa, li ta byen poze kesyon, kisa kot yo fè? Nèg Ayiti, ou di mwen kisa kot yo fè? Nèg Wanament ki koz se sa kòb nan kot yo merite epi se sa yo bay. Nou di mèsi a leta peyi. Nou pa ka pale twòp.

Banm al mete talè banm yon segond poum wè sim ta mete video a sou ekran an. Misye se youn nan ajan ki konn dèyè e Kodio yo ki natirèlman e kap e misye bay yon enfòmasyon la yon enfòmasyon kle misye di konsa ke se Gen yon pikòp loudman ame, sa vle di kalise jan w te di a wi nèg yo pou yo twouble lapè piblik, nèg yo te pwofite alò pou fè divèsyon nan sans nèg yo vide bal tout kote nan Wanament ok gon machin kap vide bal epi gon paske sa k al fize Kodwa son Kodwa se gwoup motosiklèt epi apre sa gen machin kap vide bal toupatou nan Wanament e pou kòmsi m ta di w pou fè divèsyon. Pou pa gen kontwòl kote bagay la ye a. Enfòmasyon sa m te jwenn mwen te bay la depi aprè lanmò a, se anndan Wanament ke m jwenn li. Sa yo se de moun k ap viv Wanament. Li pi fasil Bertho pou yon moun Wanament rele w li bon w enfòmasyon ke li menm l al bay li paske vil an danje. Vil an danje, li pa ka pale, e pa fòt li. Li pa ka pale paske depi l pale l ap mouri. Ya, nou konprann, nou konprann sitiyasyon. Atè a pyeje l, tèlman gen ti sousou, tèlman gen ti vòlè Wanament, atè a pyeje l. Ya man, shit, bagay la terib wi. E misye pale la.
Mesye yo touye komandan Kodjo li fè plizyè èdtan atè fanmi an paka al pranl pou yo kouri lopital avèl tèlman gen bal kap tire tout ozalantou an. Ebyen esak fèl gentan bon natirèlman kantite bal yo ba li paske misye pran anpil bal nan vant paske ou gentan wè se se son bagay tèt chaje menn yo pran bay misye plizyè katouch misye pran bal yo nan estoma nan vant sèlman kou a fèm mal kèt menn bagay la terib wi patizan bagay la tris wi menn
eehh se tris menn. Tris men non peyi men se konsa pou jèn gason malerezman ap pèdi lavi yo men kòm si moun kap touye yo a se pou manje se pou manje ekale men yap touye moun men. Se pou manje pou de twa pè sous nou di sa yo deja e sa yo
sa la jistis ayisyèn pa di yon mo o mwen di fè yon bagay li pap dènye ka paske gon konpayi ki rele kodevi lòt bò sa yo di m gen de fwa Bertho Te gen yon ekip anplwaye ki t ap travay kou devi. Yo te gen plis ke sa k gen uit an, sa k gen siz an. Yon bon maten, yo revoke yo tout epi yo mete gwo kòmando epi pou pouse yo pou pouse yo ale san pa ba yo yon goud li likidasyon, san anyen. Epi depi ou revandike demen se vo mouri. E pa Dominiken k ap tiye yo, se Ayisyen. Ayisyen k ap touye w. Kodevi a se dominiken kap dirije l.
Ayayay mesye. Sa di dominiken an pap desann vin wanament vin fè krim. Kote Rinda Abon osinon Santiago de los Caballeros la li fè sal vle paske lap jwenn de konze ki ap pran de twa goud lan men imajine w yon frè dam ki nan menm enstitisyon avè w ou fè ke lanmò kodyo sa pral demaske yon pakèt moun m te di l yè gen polisye ladan l e gen de ajan bsap kounye a nou pap di ajan bsap paske direktè depatmantal la te gentan rekrite yon pakèt milis yo rele sa yo milis lè nèg la fòme pwòp gwoup gang pa l epi l ba yo pwòp non enstitisyon an men paske sa gwo gwo gwo gwo gwo gwo ankèt ki pou fèt nan wanament paske Tout nèg sa yo, tout nèg ki te fèk nome, ki te fèk antre nan kò bsap, sitou nan depatman Nòdès la, tout nèg sa yo ka gen kesyon pou yo poze, pou yo reponn devan lajistis, e pou yo al reevalye kritè ki te fè nèg sa yo antre nan bsap la, depi yo pa respekte li, se pou touye tout nèg sa yo nan prizon, paske se yon ekip vòlè, se yon ekip asasen ke yo ye. Vwala, an nou tande ajan ki te nan do kod yo, youn nan nèg ki te nan operasyon ansanm avè l yo, An nou tande misye kap fè entèvanzyon sa sou kanal la spesyalman. Vle
kou a fè nou mal kou a fè nou mal e menm dizè a yon bakòp yon bakòp chaje eleman ladann gen gwo zam loudman ame Ebyen li vle kòmandan Kodio anba kout bal ebyen jounen jodi yo pèdi kòmandan Kodio wi se yon bagay nou konnen tout moun genyen pou mouri men se pa yon bagay nou panse ki tap rive konsa endividi yo etidye Ti mezantant ki genyen ant kòdonatè lan avèk chèf operasyon an, yo pwofite okazyon sa a pou yo detwi lavi a jèn gason an ki plen avni devan l, ki kite fanmi li, ki kite tout moun li dèyè. E menm nou menm antanke ajan bsap, nou pèdi prèske 80 pou san. nan Bsap sitou nan depatman Nòdès. Sa son krim kont limanite. Se wap kriye komandan, se wap kriye. Yon foto yon gason konsa, nou ta byen poze kesyon kisa kod yo fè nèg Ayiti ou dimwens kisa kod yo fè nèg Wanament ki koz Se sa kòmandan kod yo merite epi se sa yo bay. Nou di mèsi a leta peyi nou. Nou pa ka pale twòp ok nou pa ka pale twòp e nou te jis bezwen entèvni la paske nou te vin wè kòman fòs la ye sak fè m pat Mezanmi dlo ap koule nan je kòmandan dlo ap koule nan je kòmandan Wadlin kòmandan Wadlin sanble. Kou a fè nou mal Kou a fè nou mal Nou konnen tout moun la pou mouri wi Men se pa nan kondisyon konsa. Tris nouvèl nan kanal KPK kote ke yè swa nou pèdi yon gran, yon gran, lè n di yon gran, yon gran ki t ap batay nan kanal KPK depi 2023 men jounen jodi a li pa egziste ankò. Nou pale de kòmandan Kodio, yon nèg ki te konn kanpe anfas dominiken, E san l pa gen zam nan men l, men jounen jodi a, misye pa la ankò e kanal la pran gwo kou. Nan prezans m avèk kòmandan Wadlin ki pral bay nou yon ti detay kòman l resevwa dram sa. Kòmandan Wadlin, bonjou. E, nou salye laprès, ale.
Alò, e, Gen anpil moun, gen plizyè temwanyaj tou. Genyen Pastè Moïse Kali k ale vizite, alò ki bay yon pwen de près tou jodi an sou kanal lan, sou toujou dosye sa toujou. Pastè Moïse di 2 mo, pase gen plizyè ekstrè. An nou tande Pastè Moïse tou, tousuit aprè ajan an, ki pale natirèlman nan kad dosye sa. E nou pral tande natirèlman pastè pastè Moïse e nou pèdi Kodjo, Kodjo nou konnen tout sa li te reprezante sou kanal lan, jodi an sou kanal la kisa bagay la ye pastè? Monchè se avèk anpil tristès jan ke nou di l lan ke nou la paske depi samdi swa vè 11 è lòske yo rele nou yo di nou ke yo asasine Kodjo lachman E byen ankò ke depi lè sa nou chpis lè sa vle di ke nou pa gen lapawòl pou n ap reflechi sa k ap pase konsa paske lè nou gade ke Miloury Silfra yon fanm vanyan ki t ap travay pou kanal mouri petèt mouri anpwazone selon sa w di ke Kanal do ankò se menm bagay la Emmanuel Charles menm bagay la Or ko di yo ankò ke yon moun ki pa vle kanal la kanpe, ki te fè anpil sakrifis pou kanal, lè l wè ke mesye ki di yo se prezidan kanal, yo se kowòdonatè kanal ap kraze kanal, l al chèche nou pandan plizyè fwa pou di ke fòk ke nou tounen, an tèm de ke ko di yo se yon moun ki toujou la lajounen e lannwit pou nenpòt moun ki rele l, pou nenpòt moun ki bezwen l. D'où nou wè ke an tèm de ke moun ki bon yo se yo k'ap tonbe, moun ki bon yo se yo y'ap pèsekite, sa y'ap mete nan prizon, sa y'ap tiye, epi konze yo y'ap mache an plen jou. N'ap mande ke tout moun ta renmen peyi sa chanje. Kilè l'ap chanje lòske se konsa ke l'ye? Kilè l'ap chanje lòske se pou nenpòt jalouzi oubyen ankò yon sektè ki pa nan peyi a itilize pwòp moun nan peyi a pou abat, pou detwi moun menm jan yo fè'l pou Jovenel Moise? Sa yo, yo kreye tristès. Men malgre tristès sa yo a, nou paka abandone. Nou pa ka abandone travay la, nou pa ka abandone lit la. Nou di tout Ayisyen konsekan, an nou kontinye mete men ansanm, an nou kontinye in fwa ankò reveye nou pou ke nou kapab bay mechan yo sa yo merite, pou ke peyi nou kapab devlope in fwa ankò ke se sa kesyon an ye. Sa vle di ke sòlda a tonbe, li fè nou anpil lapèn, men nou di ke fò travay la kontinye. E nou pral chita avèk fanmiy nan jan nou di ke pou gen yon veye sou kanal la ki fèt pou kod yo, pou ke kadav kod yo pase sou kanal la. E ankò nou di li, nap travay pou ke nou ta va genyen yon bis yon fwa ankò ke yon imaj kod yo jan sa te ye yon fwa ankò 7 novanm kote kod yo avèk yon 9 milimèt te pwente sou yon kòtèj dominiken avèk sòlda dominiken avèk gran zam pou kapab ekspoze la. Jodi a, eben fòs fè nwa yo kraze misye ki te 4 timoun piti e an tèm de ke ki anba laj. an tèm de ke 4 timoun piti, m pa kwè premye a gen 7 an, nou konprann sa m di w lan, e ke se yon gran lapèn, yon gran tristès, menm jan pou tout lòt moun yo. Yon peyi pa ka kontinye ap avanse konsa. Anvan nou tiye yon moun pou jalouzi, gade ki lapèn ke n ap kite dèyè do li, gade ki krim, gade ki chagren ak ki mizè ke n ap kite dèyè do li, se le ka pou Miloury, se le ka pou Canaldo ki kite yon pakèt timoun, se le ka ankò pou Emmanuel Charles ki kite yon pakèt timoun, se le ka pou Jovenel Moïse ke yo kraze. E se lè sa ke tout moun ap wè ke kòman Jovenel te itil peyi a, li tap fè yon pakèt bagay. Lanmò yo pa ka pèmèt sa chanje. Nèg yo te mande pou Jovenel kite peyi a, kite pouvwa a, yo tiye l, Jovenel kite pouvwa a, peyi a pi mal. Ebyen pèp la fò nou reveye nou, pase peyi a se pou nou li ye. Pandan ke yap mete nou deyò toupatou kote nou ye nan lemond antye yo pa vle wè nou, an nou retounen lakay pou nou konstwi lakay. An nou youn veye sou lòt, pase se la ke nap ka la. Mwen menm, m pap janm al nan pledwaye pou m defann ti pyès pou Ayisyen. Se retounen lakay li ye. Paske nenpòt lè ap toujou gon bagay ankò ki di. Menm jan yo te ban nou pote fado sida, yo te di se Ayisyen ki te bay sida. Chak fwa yo gon bagay ke yo pote bay Ayisyen k antre Etazini yo t ap rele yo boat people. Enben lè se lakay nou nou ye, n ap ke yon tè ki gen fyète e ke paske dabò nous avons un beau pays avèk tout lè sezon ladan li. Nou gen plis de 116 rivyè ki travèse Ayiti. Nou gen anpil tè fètil. An nou retounen pou nou konstwi lakay pou ke lakay kapab atire lòt moun pou ke nou kapab leve valè nou. Valè yon pèp Pa fèt lè l nan lòt peyi, men valè an pap fèt lè l lakay li. Pastè Moïse kòm lidè kanal lan, nou wè plizyè lòt lidè ki tonbe deja, ou menm kòm tèt, lè w wè moun sa yo ap tonbe konsa, kisa w di tèt ou menm pastè? Nou wè kòman ke Bondye pwoteje nou, paske m te di l deja, sou kanal sa la yo wè m 3 lame monte, Bondye pa kite anyen rive m, 3 lame monte, fo lame. Èske l te gentan fè efè sou ou? Non, pa gen efè, o non de Jezi. E yo te lage yon poud sou do m la nan espas sa la. Pandan w sou kanal la. Pandan nou sou kanal la, n ap travay darachpye pou n fè sa. Ayayay. Se ke Ayisyen pa vle wè moun k ap travay, k ap fè sa ki byen. Ebyen, yon pakèt politisyen, olye yo rejwenn ak moun k ap fè sa ki byen, ebyen ankò se detwi yo vle detwi yo. Yo p ap fè, yo pa dakò moun fè. Men sepandan, se menm yo yo di w ke mayingwen an, li kreye pou l mode, fò l mode. Ou pa ka anpeche yon mayingwen mode. Mayingwen an kreye pou l bwè san, ou pa ka anpeche yon mayingwen bwè san. Mwen kreye pou m fè sa ki byen. Mwen kreye pou m fè sa ki dwat. M ap fè sa ki byen, sa ki dwat, jiskobou, jiskoperi, jiskodyènye sik yo. Pastè Moïse gen anpil moun ki ap gadew la e ki ap viv evenman yo kap wè moun yo ki ap tonbe e siman moun sa yo se dè donatè ke yo ye e ou gon mo avèk yo yon mo pou rekonfòte yo paske yo gen dwa febli ou gon mo? Nap rekonfòte yo pou nou di yo ke sa fè mal li fè anpil mal. E ankò se pa bagay ke n ap janm ka bliye. Men si nou abandone, nou pèdi tout bagay. Si nou abandone, nou pèdi tout bagay. Avèk tout chagren ki genyen, n ap pote sòlda a sou do nou, n ap kontinye tire anfas lènmi an. E se sa l ye nan lagè. Lè gen yon sòlda ki tonbe, lòt sòlda yo pran l, yo mete l nan yon abri si, yo sere kadav la, epi yo menm yo kontinye batay. Laviktwa se pou moun k ap batay pou sa ki jis. Laviktwa se pou moun k ap batay pou sa ki dwat. Paske yon kanal pou nou awoze, pou nou fè jaden nan peyi nou, se yon bagay ki dwat. Lanati pou nou, nou pa nwi pèsòn moun ladan l. Yon fwa ankò, eksplwate gaz ke nou gen anba tè a, se yon bagay ki dwat. Eksplwate 25 kilomèt ke nou gen, kilomèt kare ke nou genyen materyo ki kapab fè siman, se yon bagay ki dwat. Yon fwa ankò ke goumen pou ke lò nou yo pa kontinye ap vann nan move kondisyon, se yon bagay ki dwat. Goumen pou peyi a gen sekirite yn fwa ankò sou bagay ki dwat, nap kontinye batay pou sa ki dwat, pou sa ki jis, pou le devlòpman de notre peyi, paske pa gen kenn ayisyen ki gen peyi de rezèv, menm si w te ayisyen kanadyen, ou te ayisyen fransè, ou te ayisyen ameriken, ebyen ankò lè yo di yon bagay sou ayisyen nou tout nou santi l, paske sa jounalis Kelly di a pou li ke tout ayisyen fucking tounen lakay yo, ebyen ankò ke ayisyen ki te gen papye, ke ayisyen ki pa gen papye yo tout yo konsène, e nou di ke nou kapab fè Ayiti pi bèl ke lòt peyi yo si nou vle mete tèt nou ansanm, si nou vle retounen pou n vin travay lakay. Konba a jodi a, se pa kouri li ye, se kanpe goumen li ye. Se kanpe goumen, mwen fè apèl a tout dyaspora, tout moun ki deyò, retounen pou yo vin travay lakay yo, paske nou pap janm ka alèz nan yon lòt peyi, lakay yon lòt nasyon. Pastè Moïse leve maten an, jile sou li, èske sa vle di kanal la pap kanpe, batay li ye? Kanal la pap kanpe, konba fèm li ye, yon konba ret yon konba, n ap kontinye goumen, se sa bagay la ye.
Vwala, se te pastè Moïse ki tap fè ti pale avèk laprès, egzatteman sou espas kanal la, nan plèn Maribawo. E aprè sa li deplase l ale vizite fanmi kòmandan Kodio ki lakay li, e nan espas kote Kòkòd yo tonbe a menm, lakay li nan Wanament. E krim sa a, jan n di li, se pa yon krim ki dwe rete enpini. Gen anpil enfòmasyon k ap vini. Men kali, mwen ap gade kalite moun w ap wè ki tiye Koudjouk, yo di w ki tiye, alò, The Voice ki ap pran lari yo. E ou wè se 2 nèg ki konn kite kite kite toujou ansanm avèk Kodjo avan men ase aprè e kòman kòman rele e pastè sa vin vini nan tèt bsap ki vin nèg sa yo vin divize avèk Kodjo men wap wè pa egzanp an nou tande deklarasyon e sitwayen sa ki se kowòdonatè la wap wè bò kotel se nèg sa yo ki nan kap pale nan voice lan avèk foto yo wap wè se yo menm ki bò kò kòt misye ann tande ann gade E video a naturelman ann tande misye. Se pou Bsap kem konnenl. Tout sitwon dan depateman m preske fin konnenl. Se pou Bsap kem konnenl. Poukisa m fo travay avek amour. M fo travay avek tèt. M fo travay avek respè. E map tout kote pou ajan Bsap mwen yo. Si yo tonbe nan yon pwoblem pou m konnen m ap reka defann yo. Si ou koze yon endis mal fom rele w pou m di w ke ou mal debouche. Ou mal ale. Reprann ou pou pèmèt ke lè pou m al defann ou pou m ka defann ou byen. Pou m di nou pou listwa pou laverite, m pa konn ki pwoblèm ke m genyen avèk operasyon depatmantal la. M pa konn ki pwoblèm ke m genyen. Yè gwo kout ki fèt ti machin. Jodi a si n ap gade la, gen majorite mesye ki dèyè do yo ki pa prezan la. E m fè yon envitasyon jeneral, gwo kout ki fèt ti machin. Kote m tande vwa plizyè nèg, m pral site non yo la, e se si m ap fè yon lèt, m ap ekri, e m avèk tout plis sa m voye Pòtoprens pou m di ke men moun yo. E si m ta va aji yon fason ke petèt yo pral wè ke se pa fason yon m ta aji, e sa fè tout sa m ap fè m fè l avèk bon sans pou m konprann. Mentenan, kiyès ki dwe otorize rankont ant 2 depatman? Kòdinasyon depatmantal. Alò, m ap raple nou, se sitwayen sa ke lapolis arete e tou swit apre asasina a. Dakò? E moun ke lapolis kontinye ap chèche aktyèlman la, se moun ki dèyè do misye toujou, ki nan mawon, paske gen.